Dodo Foot, byenvini avèk nou sou platfòm nan. Nan kad aktyalite spòtiv yo, nou pral toujou pale konsènan sitiyasyon aktyèl de Vinicius Junior, sitou avèk kontra aktyèl l tou, o nivo de kontra. Misye pale avèk Florentino Perez. M te kòmanse Pataje sa ansanm avèk nou, men nou pral wè plis detay nan enfòmasyon yo. Vinicius tou, nou pral tande kantite salè Real Madrid ofri l, men misye refize. Sa a fòk nou tande l. Kylian Mbappé, misye pale, e Mbappé pale e nou pral tande kisa misye di aprè ke li te fin resevwa ebyen pri de Pichichi an. Genyen Rafael Nadal, misye ki vrèman pale de Vinicius Junior e avni Vinicius Junior E dènye bagay ki nap pale se konsènan la seleksyon ayisyèn de foutbòl gen Alan Saint Maximin misye li menm gen anpil moun ki tap pale de li kòm jwè k kapab vin ranfòse la seleksyon ayisyèn de foutbòl pou la koup du mond 2026 ebyen jwè foutbòl lan finalman li soti nan silans li e li di. Ki nasyonalite li ye? Eske l se Ayisyen? Eske l se Fransè? Eske l se lòt nasyon? Nou pral genyen pou nou pale de sa. Pa bliye abòne avèk platfòm sa a. Se meyè fason fanatik yo nou kapab sipòte nou. E lè w fin abòne, pa bliye tou fòk ou aktive klòch notifikasyon an. Se sa kap pèmèt ou jwenn chak grenn videyo ke nou lage. Sipòte nou avèk yon pataj osi. Kounye la a, ann pale de Kylian Mbappé. Mbappé, kisa misye li menm li di, c'est moi le pichichi. Se konsa Mbappé t ap chante Lundi soir. Atakan Real lan, loreya 2 soulye dò lan, misye te resevwa rekonpans meyè bitè Liga a aprè pèfòmans li te reyalize sezon dènyè a avèk 31 gòl ke li te enskri malgre sezon blanch Real Madrid sezon dènyè. N ka di Real ki pa t ranpòte de titre majè Kylian Mbappé te devanse an fen de sezon atakan Barcelone nan, Robert Lewandowski, ki te tèmine sezon an nan chanpyona a avèk 27 gòl. Kounye la men deklarasyon Mbappé. Misye di, Mèsi avèk ekip Marca pou pri sa a, mèsi avèk Real Madrid e a tout ekip lan, paske san yo menm, m pa t ap kapab resevwa rekonpans sa a. Se yon onè pou mwen e pou jwè yo. Mwen trè ere. M espere genyen anpil lòt pititi ankò. deklare kapitèn ekip de Frans lan nan moman li tap ranpòte twofe endividyèl lan. Fòk nou di sezon sa Kylian Mbappé misye byen pati pou li ale chache dezyèm rekonvans sa, deja 13 gòl nan liga a. Aktyolite an toujou konsènan le Real Madrid nou konnen ki fè match nul 2 gòl patou. Ebyen son match nul ki mete anpil presyon non sèlman sou ekip Real lan ki mete presyon tou sou Xabi Alonso. Men jounal as ki egalman konfime gen yon rupture antre staff teknik lan e jwè yo. Alò antre staff teknik lan e jwè yo. Men n ap wè tou kisa direksyon Real Madrid la panse tou. Medya espanyòl la ajoute ke tout klèb lan, ikonpri dans le vestiaire, yo te idantifye match kontr Elche an kòm yon pwen de depar pou relanse machin lan. E men sa ki preokipe plis direksyon ekip Real lan, la kounye a nou bò kote direksyon an, se atitid gwoup lan e sèten jwè, ki te konn abityèlman irepwochab anski konsèn angajman yo e ki bese lèbra a la mwendr difikilte. yo desu klub lan ki tap ret tann mye bò kote pa yo. Sa vle di klub lan direksyon an yo desu pa plizyè jwè ki te konn abityèlman ireprochab an ski konsèn angajman yo. Yo fè konnen ke Xabi Alonso dwe trouve de solisyon pou chanje bagay yo, yon reyaksyon trè atandu Mèkredi nan Lig dè Chanpyon fas Olympiakos. Kounya se le ka de Vinicius Junior. Vinicius Junior brezilyen an vrèman an difigilte nan Real Madrid, misye trè mekontan de ròl ke lap jwe avèk Xabi Alonso an, se yon tòchon kap brile antre 2 mesye sa yo, e fòk nou di ke Vinicius li te de nouvo ranplasan a Elche Nou kapab di bon te gon trèv entènasyonal, Xabi Alonso t ap amenaje gwoup lan, men pandan se tan, Rodrygo te nan trèv entènasyonal lan. Mbappé ilèvrè ke dènye match lan l pa t jwe l avèk Lafrans, men Mbappé tou te nan trèv lan. Ok, fòk nou dakò avèk sa. Men misye te chwazi mete Vinicius sou ban. Li mete Vinicius sou ban. Ebyen, m te kòmanse pataje enfòmasyon sa a avèk nou yè nan yon videyo. Men kounye a m pral ban nou plis detay konsènan lajan Vinicius Junior li menm li refize nan men Real Madrid. Jan m te di l lan, selon enfòmasyon de Mario Cortegana pou The Athletic, jounalis sa yo anonse ki pwòch klan brezilyen an, li fè konnen ke li vrèman difisil pou yo imajine ke bagay yo kapab amelyore e regle antre 2 mesye sa yo paske Vinicius estime ke li merite trete yon lòt fason kòm yon star de ekip lan. Jounalis lan rapòte ke apre klasiko an, Vinicius, tande byen wi apre klasiko an, Vinicius te chita pale avèk Florentino Perez. e li te ekskize l pou atitid ke l te genyen an. E apre 2 mesye yo, yo te chita epi yo te evoke avni yo nan kapital espanyòl la, sitou avni Vinicius Junior. Selon menm sous la, Vinicius li ta di avèk Florentino Perez ke li pa p pwolonje toutotan ke relasyon l avèk Xabi Alonso ta rete tandi. Relasyon l avèk Xabi Alonso ta rete trè tandi e men l pa p pwolonje.

pou li mande l pou l fè yon kontra òf alakèl li te reponn li vle yon pi gwo kontra nan istwa klèb lan, similè pa rapò avèk Cristiano Ronaldo alepòk. Èske l ap fasil pou Vinicius? Nou pa konnen. Rafael Nadal evoke an konpayi de Jorge Valdano la situation du Real Madrid e poukwa pa Vinicius Junior e avni l. Kisa Rafael Nadal li menm li di e. Konsènan de eleksyon, misye pap kapab prezante ankò nan pwochèn eleksyon a la prezidans de Real Madrid, men anpil moun an Espay imajine yon jou Rafael Nadal pwal dirije Real antanke prezidan. Yon wòl ke misye pa ekate. Kisa l di? Misye di, Yo mande m sa regilyèman e m toujou reponn menm bagay lan. Pou lenstan, klèb la, li pa bezwen sa paske li genyen meyè yo. M pa konnen ki sa avni lan kapab rezève pou nou. O nivo konseptyèl, wi, sa li enterese m. Poukwa pa? Se t ap yon bèl defi, motivan e eksitan pou mwen menm. Il faudra ensuite voir se kisa ke la vie kapab rezève pou mwen. Sa ke m ta dwe sakrifye. Mwen se yon socios d'honneur depi pa mal dane. M m ap repete l, m ta renmen sa. Eske sa signifi ke mwen anvizaje l yon jou? Misye di mwen mwen menm mwen wè pi lwen. Difisil, men on n se jamè. Valdano ta pral sonde misye sou sitiyasyon spòtiv klèb lan e klèb la egzakteman, pli patikilyèman sou sitiyasyon konplike antre Vinicius e antrenè lan. Misye di mwen panse ke sa dwe regle pandan ke y ap diskite, pandan ke youn ap koute lòt e pandan ke w ap konprann tou lè de pati yo. Mwen panse ke Vinicius dwe konprann E kiyès ki otorize an e kiyès li dwe respekte? Club lan osi pou sa ke l reprezante lè w son jwè Real Madrid. Men m panse ke e misye li menm li dwe bay le maximum e pafwa gen de sa ka k rive ki pa fè l plezi. Gen de bagay ki kapab korije apati de yon dyalòg avèk yon priz de konsyans, gen de bagay ki kapab amelyore. E misye di premye moun ki dwe eksplore chemen pou amelyore an se Vinicius. Lòske m ap tande l nan entèvyou yo, li di ke li vle amelyore l nan tout aspè. Mwen panse ke li bezwen jwenn 2 zalye pwisan e mwen kwè ke nan Real Madrid lap twouve moun ki adekwat lan. Real Madrid li gen Vinicius yon aktif ke l pa kapab evalye, ke li dwe pwoteje. Sa li ale o dela de yon aksyon. Misye di antan ke jwè se yon patrimwàn de klèb lan e se yon sitiyasyon ke klèb lan jan Real Madrid ye an li dwe jere l e m panse ke li konn kòman pou l fè l e l ap byen fè l. Deklarasyon de Nadal. Epi n ap pale de Ayiti, la seleksyon ayisyèn de foutbòl nou konnen ki kalifye pou la koup du mond. Alan Sen Maksimen swete alò ke non l t ap site anpil ki kapab vin ranfòse seleksyon an. Misye mete yon fen avèk rimè sa yo ki ta fè kwè ke l ap vin nan seleksyon ayisyèn nan. Ki sa misye di? Misye di mwen vle felisite pèp ayisyen an e seleksyon ayisyèn nan pou kalifikasyon istorik sa a. Se yon moman enpòtan e mwen sensèman kontan pou Ayiti. M wè ke gen anpil moun ki ta fè de rapwochman, siman paske mwen se gwadloupeyen e giyanè. Men pou m klè, pa gen okenn demach e okenn pwojè konsènan seleksyon ayisyèn nan. Respè total avèk jwè ayisyen yo ki genyen plas yo pou mondyal sa. Yo te batay pou kalifikasyon sa e li enpòtan pou nou pa asosye m avèk rimè sa yo. fòs avèk yo pou koup du mond lan, vwala donk se konsa Alan Saint-Maximin, ansyen jwè de Newcastle te mete sou kont X li, map li l an fransè jan ke msye li menm te mete l an fransè an, li di, Je tiens à féliciter le peuple haïtien et la sélection nationale haïtienne pour cette qualification historique. C'est un moment important et je suis sincèrement content pour Haïti,